Hello mes amours, kòman nou ye? Nou tout anfòm? Jodi m pase sou chanel lan pou m pote yon ti video pou nou. Men anvan mwen rive pi lwen nan video a, m ap mande nou pou nou like, pou nou pataje, pou nou kite yon ti kòmante. Ebyen ti video m pote pou nou an, se yon ti video kote ke mwen aprann gen anpil ankèt k ap fèt sou moun k ap vann pwodwi sa yo. moun kap soti avè yo Ayiti pou antre nan peyi Brezil, ebyen jounen jodi an gen yon gen ankèt kap mennen sou moun kap antre avèk pwodwi sa yo. Non sèlman moun kap antre avè yo a e moun kap vann yo a tou. Ebyen lè si ke malchans pou moun ki antre avè yo a yo ta pran moun sa ebyen moun sa ap bay moun ki konn Ba l achte yo wa. Lè sa li pap bon pou nou. Nou tout kite peyi nou se yon lavi miyò nou vin nou vin chèche nan peyi a. E byen nou dwe kondwi bak nou byen tou nan peyi a on fason pou nou pa gen pwoblèm avèk pèsonn. Brezil son peyi ki frajil li ye nenpòt ti bagay ou tande se koripsyon ou tande on kadè ou wè on afè avèk lapolis. Ebyen pwodwi sa yo, yo pa otorize pou yo antre Brezil. Eske nou konprann? Yo pa otorize pou yo antre Brezil. Gouvènman an, gouvènman brezilyen an ap fè anpil demach, ap mennen anpil ankèt sou moun k ap antre avèk jan de pwodwi sa yo. Eske nou konprann? Nou dwe pridan. Nou dwe pran ti enfòmasyon nou tou pou nou konnen èske nou kapab vann pwodui sa yo. Brezil gen anpil bon ti pwodui. Se vre, nou bezwen kenbe ti koulè nou, nou bezwen met yon ti koulè sou nou. Men, fòk nou pridan tou. Nou konprann? Fòk nou pridan tou avèk jan de pwodui sa yo. N ap vann e n ap mete n ap ouvri lòj avè yo tou. Èske nou konprann? Imajine nou si yo si yon polisye ta pase nan zòn nan li wè yon lòj konsa l ta antre li ta wè jan de pwodui sa yo e pa pwodui Brezil yo ye ebyen yo ka poze nou kesyon lè sa nou p ap ka reponn vre. Fòk nou trè pridan. Fòk nou trè pridan on fason pou nou pa gen pwoblèm avèk leta brezilyen an. Paske nou te kite peyi nou, se yon bagay nou vin chèche. Ebyen, se pa Paske gen anpil lòt bagay yon moun ou ka vann. Ou konprann? Gen anpil lòt ti bagay yon moun kapab vann san se pa pwodui sa yo. Pran ti enfòmasyon nou, pran ti enfòmasyon nou yon fason pou nou pa nan pwoblèm avèk pèsòn. Pase Brezil son peyi ki chaje pwoblèm li ye. Yo menm yo pa abitye avèk, m te kapab di yo pa abitye avèk gwo lajan vrèman, se a santim yo abitye. Ou konprann, sitou nou menm se ayisyen nou ye, sitou nou menm se ayisyen nou ye, jan ke, jan ke yap, yap trete yon ayisyen, yo pap trete, jan yap trete yon brezilyen yo pap trete yon ayisyen konsa. Santans ayisyen an pap menm avèk santans brezilyen an. Se pou rezon sa, m ap mande nou pou nou pridan avèk pwodui sa yo on fason pou nou pa nan pwoblèm. Fòk nou pridan mezanmi. Ebyen se ti videyo sa m te pote pou nou. Pa bliye pataje li avèk on lòt zanmi nou, nou konnen ki konn vann pwodui sa yo tou. On fason pou yo kapab wè videyo a pou yo ka fè pridan. Ou konprann pou yo ka fè ti pridans yo, yon fason pou yo pa nan pwoblèm.